Bon sak lan tèt nou menm kisa n dèyè fè menm paske m wè gen foto kap moute sou telefòn mwen m wè gen bagay n ekri ok yo tiye 2 nèg izo 2 nèg 5 segond yo pran machin sesi sela kounya lè n chita nap bay manti sa yo poukisa menm manti sa yo sa vle di nou t nan alèz nan manti a. Pandan m moute sou Twitter m wè nèg yo fè yon tweet sou bagay pnh la wi y arete nèg chik segond kot lòt telefòn nan wi. Y arete 2 nèg chik ebyen yo touye 2 nèg chik segond ki te sou machin nwa ki t ap vire tèl bagay kot nèg nou touye sa yo kot kò a. Kot zam yo? Bon n touye nèg nou pa pran kont pa pran zam. Sak fè n bay manti konsa menm? Al di nèg izo, nèg atis la n ta renmen touye pou n ap vide atè. Antouka si n bezwen fè bon mò, an m wè, kòm e nan stidyo m pral la gon bagay mizik m pral jere la, ay nèg mwen yo envite m sou yon rabòday. An m wè m pap fè plis ke yon minit ap pale avè n non. M ap fè l rive yon minit a kèlke segond. Gon, m pral nan stidyo a la m pral, m pral met vwa la, m pral raboure nèg mwen yo sou yon track. Son bagay rabòday. Antouka si n anvi fè mò e e e mennen ankèt ok. Dayè n gen enfòmatè chak jou m nan lari a. Yè m te nan zòn Dèlma yè m te nan zòn Dèlma wi. Lè atis la t ap vire nan zòn Dèlma. Met pye n atè. Antre vin fè mò. Bon kote m ye anndan kwen sa kote m ka vide m atè mezanmi. M lan lari m lan lari. bon bagay nou paka kounya kounya kèt male piga yo vide de malere atè non yo gendwa fè mò vre wi yo gendwa vide de malere atè yo di se ti nèg jiksegonde jan yo konn abitye fè ye antouka nou manti pa janm vin bay pèp manti la ap vin di n se de nèg jiksegonde se de nèg izo ooh ti nèg an gen dat ti nèg mwen konsa on kontra m siyen a simityè oubyen m siyen on kontra avè nou koze tande kite atis la yo gen bay mizik li tande antouka kite m fè mizik. Mwen map swete pouchon bon retablisman e mwen menm tou lèm monte Miami map monte al wè misye tou. Wap monte al wè misye?
Pa gen pwoblèm sa. M sispèk sa fè lontan ou pa wè misye. M pa wèl pouchon lontan.
But m toujou di sa.
Pa kite dlo a soti. Menm si dlo a soti lap bon pou ou. M di nou sa deja. Shabba son nèg ki trè trè trè trè sansib depi m konn misye.

M se moun ki emosyonèl menm ka jan mwen yon moun ki pwòch mwen, yon moun m pase anpil tan avè l, kòmsi pran frap, jan de frap sa yo. Paske se sante, sante yon moun se li ki pi enpòtan nan lavi w. Bòt mwen menm konsèy m ap bay Djakout, m konnen m te di sa lòt jou, san pochon devan Djakout, Djakout ap manke w pakèt bagay. Vin jwenn Djakout pa gen chabal, pa gen ti reji e. E so pouchon bezwen repo. Lè gen gwo gwo evenman yo lè sa pouchon a parèt. Wi m renmen sa.
Lè gen gwo evenman yo pouchon a parèt. M konnen nou pral di bon si pouchon pa la e kòmsi biznis la pa bay men hey sante pouchon enpòtan tou e m ap di tout moun. Ki renmen djakout, ki renmen pouchon. E lapriyè pou pouchon. Mwen menm bò kote pam map lapriyè pou pouchon, pou pouchon sòti an byen e anba anba anba mala bon m pap di maladi anba e kote kriz sa kap kap kòmsi deranje nèg la tan aprè chak bon m kwè ke sa son bagay ki gentan gen 4 an la lè li te rive l lan. So li tounen ankò. Son move sin li ye so si lap plede fèt yon lè li ka vin fèt li gon li vin pi grav men poul pa fèt fòk pouchon rete lwen kleren an
epi pran repo madan pouchon voye je sou pouchon pou mwen madan pouchon. Thank you Shabibi. One love.